Vwala nap sanye tout fanatik plezi boul fanatik James Delma le grand rezime rapidman n pral nan match limena kap jwe kont ekip an mawozo a nou konn peyi a chaje mawozo ladann epi gen anpil limena tou men atansyon pandan nap pale de mawozo a tou blondè rezan sou ban bad boy grenn sal gwo nèg sa yo yap moute nan dezyèm mitan pou ekip mawozo a trè rapidman la se gwo po k pral kòmanse match la nèg lèd nèg sòt gwoso modo gwo soulye kannannan bègwè pou la fòmasyon de mawozo. Pou lekip Pèninwaz pral gen fanm Okay, fanm Jeremi, fanm Tigwav, limena Pòtoprens ak Glwa nimewo 10 ekip la. Ou konprann limena Pòtoprens, fanm Petyonvil mezanmi medam manikir medikir yo k ap fè zuzu ou konprann, yo tou gon entèresan ki ap jwe pou la fòmasyon e Pèninwaz an entran nan match la trè rapidman, limena bèl bouda gen balon an, gen nèg de florèt dachay anvi depanse la pas pou fanm Okay, fanm Okay jwe pou fanm Jeremi, fanm Jeremi gen balon an, pa bliye fanm Okay ak fanm Jeremi. E menm move plan yo, e menm move ras yo, menm boul, yo fè l adwat. Li swete moun pa fache. Ay chak moun gen defo pa yo. Limenna Pòtoprens gen balon an. Yo se 10 ekip la. Atansyon, yo toujou nan stidyo. Yo met fo zong, fo cheve, yo met perik. Y ap fè enteresant. Genyen k ap fè zuzu. Genyen k fè yon premye tou nan zòn, yo fè yon dezyèm tou. Yo fè antèn. Yo pèse lonbrit yo tou. Atansyon, yo met chenn nan pye. Genyen k met pantalon san fouk. Pantalon an gen san fouk yo mete l pandan yo gen yon sèl fouk. Sa yo far res fouk yo. Lavas adwat pou fanm okay li menm li menm abel dada gen balon an yo fè sou fanm latibonit lendi ou bal lajan madi ou bal lajan mèkredi l tronpw pou pladi al alo fanm latibonit gen balon an la pas ou fanm logan pou fanm jeremi danje pou mawozo men entèvanson 2 nèg lèd ou ekip mawozo a yo fè sou gwo po gwo po pou gwo soulye nèg sòt gen balon an bèl fanm touye nèg sòt mezanmi nap sale nèg kap peye lekòl pou fanm yo sou trak sa. Ou pa menm fon bon sizyèm ane ou ap fouse fanm al inivèsite kou fanm nan fini lap marye a inivèsitè pa li li pap mwen re marye avèw la fòw kite marozo fanm jèmi gen balon an danje la kapab gen gòl fanm jèmi kout pitit marozo pran gòl e gòl 1 pou la fòmasyon pèlinwaz 0 pou ekip marozo a nap gad repriz lan meni men pas la.

Coach la sipoze fon pase men nan ekip la la. Antouka nèg sòt bèl fanm touye nèg sòt la pas ou nèg lèd limena rekipere balon la ey fanm nan mare misye oh letènèl li fè misye bliye tout fanmil ni manmanl ni pitit li evre la e se li sèlman lap okipe li fè misye bliye vrèman e ti frèl ti sèl tout fanmil ye fanm lè fanm mare w fre frèm son problèm yo pral gen pou yo balansel atansyon atakan pou la fòmasyon pèlinois pral gen chanjman Yap retire marozo nan match la la coach a tande nou coach a ap moute avèk bad boy grenn sal sanzave blòdèresan le le san dis blòdèresan li menm li pral miltipliye pas blòdèresan li pral pot 10 ekip la la pou lal fè jwèt la pou legalize kont ekip pèdenwaz la ay medam yo paka vin ba nou gòl konsa wala si yap kale tèt marozo men gen bad boy men gen bad boy yo moute avèk grenn sal tou Sanzave depòte evade Balan jwe pale ki ban vagabondaj Yon pas sou Bad Boy Bad Boy pou Bredjin Bredjin fon kontwòl de pantalon sou mouda La pas aksyal Yo gen lave Blòdè Resan le nimewo 10 Blòdè Resan gen balon an Li fon pas Atansyon atak pou lekip vagabondaj Danje pou ekip mawozo an E kapab gen gòl Atansyon men pa pou lontan Lekip Pèlinwaz a la rekiperasyon e de 7 bal Pa pou lontan e Bad Boy toujou gen balon an. Vagabon fè sou evade, evade pou depòte, depòte pou grenn sal, grenn sal pou sanzave, gen fanm ki di, pito yo tonbe anba yon depòte, ke yo tonbe anba yon evade, nou konn evade a fè prizon deja, se san pitye l ye, yon atak, vagabon kwaze yon fanm sou Facebook, la depo mouda l, nou pral wè kisa l pral fè pou l bon sou fanm nan, li pral fè rankont avè l, li tap tèks sou Messenger, men yo poko rankontre, pou misye al fè rankont lan, nou pral wè kisa l pral fè, la depo mouda l, li tcheke yon premye blòdè l prete tenb bèlen. Li tchek yon dezyèm blòdè, li prete bleng bleng. Li tchek yon twazyèm blòdè, li prete mayo, menm telefòn iPhone li prete pou l fè show off. Atansyon, vagabon, l ap prete ou prete kepi, l prete swag, li prete mont, li clean, men youn sou li moun pa gen youn nan sa l gen yo k pou li. Gon patwon, gon machin nan zòn nan, li tcheke patwon an. Ay patwon son yon senkenn sal, li lage machin nan nan men misye, gen fanm depi yo fè yo wè machin. Yo fè livrezon epi kaka san savon vakans 9 mwa egalizasyon limena pran gòl e gòl vagabon egalize e chanjman reponn nap gad repriz lan men ni men pas lan gòl de mèt pas de mèt dam gòl de odasye trè rapidman medam mesye match la li menm li fini yon gòl patou antre mesye e medam yo men ann gad yon ti rezime nan match la trè rapidman la poun gade nan premye mitan kote ekip pèdinoaz lan tap eseye fè jwèt la. Medam yo, yo tap fè zuzu enteresant, yap kale tèt marozo, vwala, yo pwofite kale tèt marozo byen kale, nou wè coach la li menm, li wè marozo pran gòl, li fon chanjman, li moute a grenn sal sanzave blòdè e san badbòy, e nou wè chanjman pote fri, ann al gade kote ki ban vagabondaj la, yo pral fè yon kont ak fanm nan, yo mete yo, fò yo mete yo klere, pase aparans plis blòf egal rezistans, e sak fè lò wè nèg la vin pwovè palavò ou se fanm, Fò min ankèt pou konn rad sou lès ke pou li yo ye, si machnè yo a kouri bay fè livrezon, epi pou al pran gwòs, epi pou pral gen yon ti souke nan men, enben pwoblèm pou ou. Enben ann gade kòman ekip vagabondaj la fè gòl la, men ni, yo prete mayo, yo prete tenis, yo prete bagay, bleng bleng, ou konprann sa m di w la, epi apre answit yo ap fè gad rezistans, kòl, 1 a 1 ant 2 lekip vagabondaj e lekip pèdinwaz James le Grand Delva. Pull up pull up pull up a tous mwen se Delma James le grand e atis nou an nou konnenm deja e follow mwen sou non sa sou paj sa Delma James le grand e so mwen sot ba nou limena marozo a la ou konprann ak anpil souri ak anpil plezi so e toujou like paj lan e ankouraje nou epi pou nou ka baw plis plezi toujou ou konnen m gen plezi vwala e toujou envite zanmi nou like paj lan pou nou ka gen plis moun pae nou renmen atis la deja m konnen nou renmenm. So janm sot ba nou plezi an limena mawozo tout ale ak anpil souri e toujou like li epi pou m ka ba nou plis plezi tou ban m sot ba nou match sa la nou m pral ba nou yon lòt match ankò vwala men fò nou like pou n jwenn lòt match la m pral ba nou yon ti bagay sou petro karibe an e m te ba nou l e yon sans wi an patikilye m pral re ba nou l ankò nan yon lòt sans paske m konnen gen petro konsyans gen tout kalte petro ou mèt tann petro karibe an ba nou l wè re ba li ankò on love on love on love yeah yeah yeah.